Bonjour bonsoir tout moun non pam se Gaëtan ou ka konnen sou non Duc Ougag jounen jodi an se emisyon paw lan ki rive lakay ou ki se The Youth Voice jodi an nou pral pale don sijè ki ase enpòtan ki se poukisa atis nou yo pa angaje yo plis nan politik peyi a. Pou n kòmanse, m ap fè n konnen ke si w grandi lan w fanmi ayisyen oubyen w grandi Ayiti, depi w piti yo toujou fè w kwè ke pa antre lan politik, politik se bay vòlè eksetera. Yo fè nou pè angaje nou. Sa vle di yo gentan met sa lan tèt nou depi n piti ke nou pa dwe antre lan politik. Ke se vòlè e sa wi nou kite yon pòt yon grand pòt ouvè pou moun ki rantre nan politik pou se vòlè yal vòlè paske nou gon abitid depi nèg la antre nan politik li pa vòlè nou relel egare men pa bliye nan dènye emisyon youn nan dènye emisyon m yo m kwè 2 dè 2 dènye emisyon m yo m kwè m te pale de nèg de mezon e m te bay anpil egzanp. Anpil atis pa vle antre lan dè pran dè pozisyon politik kap bon pou peyi an jis paske anpil lan yo si yo jwenn avantaj ke si yo fè seri de pran seri de pozisyon yap pèdi yo e ti avantaj sa yo se avantaj nèg de mezon an ye. You know, yo gen yon sponsor, yo pap pèdi sponsor. Se pa sèlman an Ayiti, men nap wè l nan anpil lòt ka ankò. M pral ouvè kad lan. Men pou lenstan map kòmanse an Ayiti. Si an lan dènye, an 2021, 2019, 2020 te gen atis ki te pran pozisyon, men o fil di tan n remake pozisyon sa yo te pran se te an favè sponsor yo, an favè kolon pa yo. And anpil atis pap pran pozisyon paske yap byen viv lan moman yo pa gen pwoblèm pèp lan yo gen chwa pèp lan pa gen chwa e se pouvwa sa nèg yo pa vle pèdi ki se mesye dam yo di pou yo gen le chwa e si yo fè de pozisyon pran de pozisyon politik pou byen pèp lan sponsor yo ap kite yo. Sponsor ap kite yo, sponsor pap kanpe bò kote yo. Escrade pi gwo sponsor peyi an, lan peyi an se sa ki pran ache bay lòt bò vin vann Ayiti. Sa vle di, sponsor sa yo pa vrèman ede peyi an a lon tèm, yo ede nou a kou tèm. Sponsor sa yo se menm fanmi ki nou di ki gen kontwòl ekonomik peyi an. Se yo ki fè de biznis achte pwodui etranje revann Ayiti epi yo kraze pwodiksyon lokal lan si se lan aspè agrikilti, si se lòt bagay tou yo bouche yon twou ki te sanse n te bezwen men l pa avèk solisyon sa yo. So avantaj sa yo atis nou yo pa vle pèdi yo e n ap remake gen atis ki pran de pozisyon ase politik tankou nou wè lan bagay kanal ki t ap fèt Wanament lan. Gen atis ki pèdi sponsò, gen atis ki pa jwenn gig, gen atis ki pa ki pèdi manager l etc. E nan pou manke tou ke se yon egzanp pou fè a lòt atis yo konnen ke si w pa kanpe, si w kanpe konsa men sa ka prive w. And. Nou son peyi ki gen yon mantalite pov anvan vin yon peyi anvan ya pou vin paske gen tan met fè nou kwè nou pov lan tèt nou sou tèt nou gen tan met lan tèt nou nou pov sa vin rann ke atis nou yo jis ap fè pou enterè pa yo e sa vin ouvè zye anpil nan nou ki fè nou wè ke atis ki kanpe pou nou yo atis ki pran de pozisyon pou nou e m ka site non se yo k soufri plis se yo k jwenn mwens gig se yo w tande pale de Yo mwens se yo ki pa lan tout zen ki pa lan tout tiktok whatever lan kisa pi souvan e pa yo wè ki vin viral you know yon atis tankou belo yon atis tankou BIC you know jan sorry jan de atis sa yo nou pa vrèman tande yo poutan se yo k fè tout tan yo ap pran de pozisyon byen detèmine. Wap tande atis nou yo di yo pa lan politik. Anpil fwa yap pwoteje enterè pèsonèl. And kòm yo grandi lan moul sosyete nou an yo pa konn lan, yo pa konn sak enterè kolektif yo konn enterè pèsonèl. E map kontinye agrandil. Ozetazini gen atis ki ka Pran de pozisyon pou Palestin gen lot ki paka pab menm sil Palestinyen DJ Khaled li paka pranl paske antouraj li se Israel avoka son Israelyen mèt label li yo se Israelyen yeah li paka pran pozisyon pou Palestin pandan li menm se Palestinyen. Enterè pèsonèl, li pè pèdi kredibilite lan men kolon l yo ki se Izrayelyen yo. Enh sila a se menm bagay lan kap fèt pou nou. Paske si atis swadizan atis nou e atis peyi DJ peyi djaz peyi pran pozisyon, li gen plis a pèdi. O a kou tèm byen sur. A court terme yo gen plis a pèdi. Gon nèg ki koni lan konpa ki te di lan emisyon Roody li di ke ou vle fè enmi atis ayisyen ou men a sipèsta ayisyen pale yo de Ayiti. Li gen rezon. Mande yo pran pozisyon pou Ayiti. Li gen rezon. Paske si yo pran pozisyon pou Ayiti y ap pèdi anpil bagay. Yap pèdi anpil bagay. Yo ka menm pèdi madanm yo si son gason, yo ka menm pèdi mari yo si son fi. You know, men si lesbian ou gay, I don't care. Paske pran pozisyon pou Ayiti, fòw vin kanpe anfas sponsò ki se kolon yo. And wap remake nèg ki fè tout karyè yo kanpe anfas kolon an pase Kòmsi l pa t on atis, n ap pran egzanp Blaze One, n ap pran egzanp Rocklaw, you know, yeah, gen pil lòt atis ki pran pozisyon politik men se pou dot tip denterè, pou menm kolon sa yo ankò. Paske gen anpil fwa, Kolon an konn itize yon esklav de mezon, esklav a talan, li desine li tankou yon rebèl, men misye pa rebèl, li jis vann imaj lan. Non l fon pòz rebèl li, l ap chante bagay rebèl, men nan. Li pa vrèman fanyen paske yo deziyen misye ok misye dwe sanble yon rebèl pou yo aksepte misye etan yon rebèl men se pou nou lap travay sè ok anpil atis se sa yo ye e wap remake tou pi fò nèg ki oubyen atis oubyen ekriven ayisyen la frans pran yo kanada pran yo e sa vin son enterè nèg yo pè pèdi. Yo pa pral pale kont peyi ki resevwa yo, menm si yo konnen peyi ki swadizan aksepte ba yo nasyonalite a, se peyi sa k ap kraze nou. Yo p ap kanpe anfas li. Youn nan pi gwo ekriven nou yo, Lafrans sipòte l. Lan pa Lafrans non, Kanada pran misye. Misye, li yon ti jan difisil pou misye pran de pozisyon estratejik oubyen alontèm pou Ayiti. Paske enterè sa lap pèdi li pwal di ayiti pap ka pap janm ka bal sa you know e se pa manti but enterè kolektif lan al pi lwen ke ti enterè pèsonèl men anpil nan moun sa yo yo pa wèl konsa and ou pa ka kont yo nou grandi nou tout grandi se nou tout ki grandi ayiti n pase lan moun lan yo di se kote ki bay rezilta pou ye you know sinifi si si si ou pa ka kanpe pou peyi w jis paske wap fè kòb. Se se la wap toujou kanpe and e nou gen anpil chwa konsa menn. And wap wè gen atis kap fè kòb anpil kòb men yo pap ka pran dè pozisyon vre. E gen anpil atis ki di nou ke se lan fè bagay ki pa sans ki san sans ki se grimas ki pa itil anyen ladan yo fè kòb se sak fè yo fèl. Anpil nan yo di yo pa renmen sa yap fè a men le fèt li antre kòb yo oblije fèl. Yo toujou di yon yon fòmil kap mache yo pap janm chanje jiskaske l pa mache but dèfwa byen kolektif lan pi enpòtan ke enterè pèsonèl lan e dènye fwa dans les flammes nou wè Kerry James pran pozisyon politik, Medine pran pozisyon politik se pa ke yo pa soufri de sa men wout long lan mennen yo tip datis yo ye kounya. tip datis yo ye kounye an, se gras a de pozisyon yo pran. Jan Keri renmen di l, w pa ka di w ap fè rap si w pa pran pozisyon. Si w ap fè rap, w pa pran pozisyon, konnen jis sa w ap fè rap jis pou rap, jis pou fè kòb, jis pou sòti tèt ou lan twou, anpil fwa se sa. Paske rap se te de mizik de revòlte l te ye. Hein wap remake tout nèg ki fè swa dizan rap konsyan ou men rap kap revòlte ou men rap kap eseye ou men yon mizik kap eseye tire sou sou yon sistèm an retire ap gen moun ki fè lòt stil tou wap remake ke nou pa vrèman gen nou pa vrèman tande yo nou pa vrèman yo pa vrèman jwe yo pa vrèman gen vizibilite bon yo pa menm gen sponsò vre and Sa vin rann ke majorite atis peyi yo, sipèsta nou yo pito pa pran pozisyon pou nou. Non. Yo va di yo gen pitit, yo gen madanm, yo gen bil pou peye etc. But, se jis enterè. E gen yon kredibilite yo pa pran ankò lan zye kolon yo.

Nou konn poukisa paske pozisyon l konn pran yo menn chante l konn chante yo e imaj lap vann nan poutan son gwo atis gen anpil diferans ke Mwen eseye montre nou gen atis ki pran de pozisyon politik entènasyonal, yo pa sansire yo, yo limite yo. Men gen atis, se pa de pozisyon, se sa y ap chante a k bay pwoblèm. Tankou Fritz Corleone, se yon atis franko-senegalè. Misye. Li konn pran dè pozisyon tou. Anpil tou li konn antre nan dè sijè ou men fè dè konparezon ou men pale dè sijè ki fè yo sansire l an Frans. Men se pa pou otan misye s on atis konsyan. Se jis sijè l chwazi epi repetisyon distwa l ap pede fè nan mizik li yo. Te yon ti jan mete blan responsab anpil bagay kap pase lan mond lan ou byen fè moutre doub standard an lan. E se pa yon atis konsyan misye ye. Kerry James sa, Medine sa, Youssoupha sa. Epi gen lòt atis ke nou ka renmen anpil tankou Gazo. Gazo pa pran de pozisyon lan mizik men lan vi nòmal li, li lan manifestasyon Kongo. Nou gen yon lòt atis ki Kalash Kriminèl ki pran de pozisyon politik sou de tout fòm yo lan mizik li, li pran de pozisyon politik fizikman. Dènye fwa n te wè atis nou yo, atis peyi nou yo te pran pozisyon. Li pat fini byen. Nèg ki te pi koni yo li pat fini byen. Anpil nan yo kounye ap di eskiz, ap mande padon. Anpil nan yo ap di yo pat yo pat reflechi a lon tèm se paske yo te wè entèl, entèl, entèl. E nap wè ankò atis kap pran pozisyon, kap pale dirèk, pa gen anpil moun dèyè yo. Pa gen lòt atis avèk yo. N ap pran egzanp Atros, Actros Rock Fam. Li gen atis lan se pou kò l. Li gen lòt ti atis men se pa de atis mainstream nan swadizan HMI paske nou pa gen HMI. An se konsa. E n ap sonje lè Ani t ap kanpe pou bay kanal lan, ki tip atis li te wè? Se pa atis ki te mainstream yo ki te avè l. Yo te pè afiche tèt yo. Yo te di, 'M ap ede, men pa site non m. M ap fè sa, men pa di m te la. M ap fè sa, men pa pale de mwen. Oubyen sa k te di ke, 'Ani sa w ap fè la a? W ap, w ap tire, w ap, w ap bay, ou pral bay karyè ou pwoblèm. Anpil nan se moun ki te di l sa yo se te vre, paske yo menm tou yo konn sa. Yo menm tou yo konn sa. Yo ap wè lan swadizan konsè ki tap fèt pou bay kana lan wè ki atis ki te prezan. Pa de atis mainstream anpil. Swa ki t an fen de karyè ou men san sa kon lè n tande l on lè n pa tande l. Paske si ou pran pozisyon pou peyi an, ou pral kanpe anfas sèten moun. Menm moun swadizan ki te sponsor ou. Paske pwomotè te tap kòmanse bay Annie pwoblèm, manadjè, tout pwoblèm te rive lan kòl paske l te vin kanpe pou Ayiti, zafè l te vin kanpe lan afè kanpe lan bagay sosyal menm. Paske lè l wè ki tip moun kap frape l se moun li te konnen lontan oubyen li te konn fè biznis avèk yo. You know? E gen lòt atis ki ka pran pozisyon, ki te kann pwopozisyon tankou Mikaben, sa pa ka deranje l paske li gen papa l ki fè yon karyè, li jis kontinye yon karyè. Sa vle di li pa vrèman gen yon depandans a san pou san de swadizan sa n rele sponsò yo oubyen li pa gen yon depandans devan kolon sa yo, m rele yo kolon. And se youn nan rezon ki fè menm si li te kanpe pou dè pozisyon, menm si yo pa t pase, yo pa t pase paske yo pa t avè l. Men li te kanpe pou yo. Ou ta remake, w ap wè ki tip atis ki kanpe avè l. W ap wè ki tip atis ki kanpe avè l. W ap wè se de atis ki prèske pa gen anyen vrèman a pèd. Paske izon deja tou. Yo pa depann de anyen. Men gen atis ki te fon pase kanpe avèk yo apre yo bay vag. M pa pral nan site non. N ap wè de ki tip atis m ap pale. Nou pa janm tande Makandal ankò. Li te anba Belo. Nou konn poukisa? Paske depi lan debi li te konn ap pran pozisyon. E Belo li menm ki fè l ka toujou anvi se paske se yon atis ki la lontan, li gen yon stab, li gen yon, li gen yon stabilite ki deja la. Men jisk malgre sa, yo stil eseye limite misye. BIC menm jan tou. Anpil lòt gwo atis. Anpil lòt gwo atis. Men yo gen mwens vi. Mwens, ou mwens tande pale de yo. Paske, se sa sa ye. Se sa l sinifi. Kanpe pou Ayiti etan atis se, se pèdi, pèdi sa k te konn antre nan pòch ou. Se menm jan an, ann pran yon egzanp politik byen espesifik, Ibrahim Traoré pèdi, li pa ka vin Etazini, li pa ka al Lafrans, li pa ka vin Pari, li pa ka al ann Angletè, li pa ka al Lond, li pa ka al Miami, li pa kapab paske yo pa p resevwa l, yo pa renmen politik li. Paske l ap ouvè zye moun parèy li yo. Se menm jan nan mizik, gen atis ou pran pozisyon pou Palestin, yo p ap bokou Ozetazini, w ap pèdi sponsò. Men chans nan Ozetazini gen yon strikti ki gentan fèt, so dèfwa lè w pèdi sponsò, Ou ka jwenn lòt tit sponsor men ou ka jwenn lòt ouverture Haïti ou pa vrèman gen ouverture deja n pa gen industrie n pa gen estriktre n pa gon mèd se nou depann de sponsor li pat sipoze sa men se sa l ye fòm di l sinifi ke atis nou yo pap janm ka pran pozisyon si yo pa gen enterè pèsonèl paske gen enterè nan kolektivite a paske. M kwè Kerry t fè teyat, li fè ti li gon lekòl lap sipòte you know. Nou gen anpil atis ayisyen entènasyonal ki pran anpil pozisyon pou nou, nou gen Vox Sam bon atis m renmen anpil, men anpil nan nou m pap renmen l. Yon atis tankou Freedom, Christopher Laroche, il en rien à perdre. Paske l pa depann de sponsor, sa fè l ka kontinye pran pozisyon. Menm si anpil fwa m panse misye te ka fè plis but misye ka di a li pa pral antre tèt li nan sèten bagay ki pa pral bay pwoblèm, sa ka rive se sa men li pa gen pwoblèm pran pozisyon l toujou ap pran l. Li toujou ap pran l. Il n'a rien à perdre. Men majorite atis nou yo plen bagay yo ka pèdi. Ke yo bay enpòtans anpil anvan byenèt kolektif. Kolektiv lan, ki se peyi an, pèp lan. Gen anpil bagay k ap pase Sendomeng. Nou bay anpil gwo atis k ap viv Sendomeng sa yo janm di anyen men yo pè pou w pa met zye sou yo. Sa k ap yo ilegal tou. Oubyen yo lan koripsyon tou. You know. Se menm jan Ozetazini. Nou gon gen atis ki lan politik Ozetazini. M kwè South Dakota or North Dakota. Bas yo nan youn nan 2, youn nan state sa yo, m pa pral site non. Li te lan politik lan dènye 5 an an Ayiti, men li pat kanpe jis pou nou, li te jis lan politik pou politik. You know? And se pa fòt li menn. Kanpe pou nou pral fè l pèdi kèl pòs, kèk pouvwa, kèk enterè. Lè n kòmanse panse diferaman pou n wè pou n wè kolektivite an avan enterè pèsonèl lan, paske kolektivite a mennen enterè pèsonèl tou. Trust me, li ka pa vin nan menm vitès la, men li vini. Men li vini. Yo sansire Kerry James, Youssoupha, Medin, you know, men. Apa kounya y ap jwi de sèten pozisyon ou te pran. Li pran tan, li difisil, men se yon long konba. Se yon long konba. And, anpil atis ki swadizan mainstream pase yo, tankou Maître Gims, Maître Gims respekte. Youssoupha anpil renmen Youssoupha ak Eric James yon lè konsa mèt ou dim pran pozisyon mèt pa de pran pran de pozisyon radikal paskel konnen patronl yo men yo toujou di yo respekte Kerry James yo respekte Youssoupha. But atis nou yo gen ki k près yo ala 32 Kerry James oubyen Youssouf an yo pase tankou so pa de nou tankou anpil lòt atis nou pa m pa bezwen site non ankò paske prann pozisyon min w ap pèdi prann pozisyon pou kolektivite a w ap pèdi enterè pèsonèl yo and se tris. E lè yon atis rive yon kote, sa fè gen atis ki te kòmanse yon jan, Darline Desca, l oblije chanje paske yo di si w kontinye sou wout sa w p ap fè kòb. Si w kontinye sou wout eseye ouvè je fanm yo ou men jenès lan, ou p ap fè kòb. Yo rive yon kote yo oblije fè yon chwa. Èske w ka kontinye konbat? Ou ka pran ti pozisyon piti piti but pa alalong. And se 2 chwa sa yo bay atis nou yo ki diferan a atis etranje yo. Sitou etazini ou genyen atis nou konnen ki toujou pran pozisyon. Depi l kòmanse jiska jiska prezan l toujou ap pran pozisyon. Li ka pa milyadè mi bay li gen kòb l ap viv paske yo gon strikti yo pèmèt ou fè dè chwa a ou menm. Chwa paw, men isi Haiti nan. E menm an France tou ou gen posiblite fè chwa, menm sim di yo sansire Kerry James, Youssouf Faye etc dèfwa, yo rele mennen yo la justice etc, but yo ka antre kòb ladann nan dè pozisyon ou pran, but nou menm non. Gon kote yap mande w pou fè chwa. Tout atis konn sa map di an. Tout atis Ayisyen konn sa map di an. Sak te vrèman vle kanpe pou pèp lan. Anpe yo tout konn sa map di an. Paske yo pral rive lan kafou sa. Dè fwa se fanmi w, zanmi w kap di sa, pousa pa fè sa pito, pousa pa fè sa pito. Ou gen sponsò a, di ou vle m sponsorize w, pa chante sa. Ou vle m sponsorize w, pa vann imaj sa. And chwa a lan men w. Map ede biznis ou monte men pa kanpe pou pèp lan. M kwè se la map met fen avèk emisyon jounen jodi an. Mèsi pou moun ki te pran tan yo pou gade tout emisyon an. Ankò yn fwa, non pa m se Gaëtan. Nou ka rele m, anpil nan nou konnen m sou non Gagou Duc. Nou te gen emisyon pa nou an, pa nou, pa ou an tou ki se The Youth Voice. Tap pale poukisa atis nou yo pè pran pozisyon en li te ka pi long men dènye emisyon m nan m fèl pou 40 minit m kwè so jodi an m di bon m fon ti limite l you know so mèsi tout moun espere nap like kòmante epi subscribe. Sa ap fèm plezi anpil. Mèsi pou tout moun. A la pwochèn pou yon lòt sijè ki pi bèl ke sa e pi lou ke sa. Mèsi.